Ou bon plas piblik. Pipo chita, kite ti pitit bloke fi sa, bay fi sa son moun pou pridan avè l. Ou moun ki pridan. Fò pridan, atansyon, fò pridan. Wè ti pitit, kòm ou ton bèl sa pou mwen. Fi a pa gen tatou li menm, ban mwen kòb. Yap bloke ley la vedette. Yap bloke la tout. Sa masisi a gen la mezanmi. Sou te gen tatou ta moutre tou. Ou pa gen tatou ta moutre san tatou.
E menm nou menm nan nap joure. Ti gason pa renmen moun san tatou e moun a tatou l renmen.

Dènyè fwa m te di w mòp e seche nan mouda w wi. Mòp lan bòdi doktè a te ba w pa janm achte l pou seche l dlo nan kò w. Ou pa pou janm kenbe timoun non. Mwen ba w kò dènyèman pou ede m bwè konprime yo si w ta pral bwè konprime pou kont ou. Ki konprime sa pou m ede w bwè an?

Misye di wi bay nwa. Bon mwen ti limye pi bay nwa pou moun yo ba screenshot mwen. On dwi mel mwen. Mes amis, epi tou mari Madeleine, sa on mari mwen remen. E mari nan gen gwo chay.
Ki Maru sa m renmen avè l lan? Pa Non, Wilson mari, maka pwopo. pitit chita pou tande zen an. Mari paw la renmen avèk yon mari pam, e mari pam nan gon gwo bwa. Pa konn E kòman l fè. Maru lan k manje mari m nan? Wi,
Oh, bagay yo waw. anpil.
Fim nan bèl wi. E Emen zòt, kounya kounya depi yon moun wè w ap renmen avèk ou wè yon blòdè, ou gon blòdè pa prezante blòdè mennaj ou, paske dezòd wi. mennaj blòdè yo ap manje bwòp blòdè parèy yo cheri. Padon. M sezi wi. Joum gwo mari li gen mari map fè mari pal lap li menm tou oh oh de kabèt.
Sa w di m la Diana? Fò mari l la manje m tou. Ok.
Ou ti moun anvi anvi shake dada. Dada tou fre. Aba tout moun anba live la e nan bouda m yo e la. Ou menm wi? Wi. Pou yon bèl tweet. Pou nou sèl bagay. Gen ta le prit tweet sa mwen. Dèdou sou yon kadra pou wouj la.
Yes. Antre nan play la. Inbox. Mendel.
Hmm? Li pa bay bi bon piye, non? E vwe?
Non. Ah, a men bade el anko. Bade el anko.
Ou pa, e, Bibon pa solid tou. Oh non.
Pa de el anko.
E sa mwen mwen koto ap. Mwen pa ane jan de bibon sa. Mari Madeleine, lotre jou, menaj li lay la te souse bouda yi lay. Yi lay di li pat rayi sa. Ki menaj lay sa? Ti dam nan.
Ti dam, yi lay kon pran fanm. Sa la fè pou l gen followers sou entenet la, yi lay.

Konan kè pay pou al jwenn nan kò. Li pa fè li fè ila e fè douche vaginal. Nan, mwen menm lò e vakabon sou CDM m voye. Ou menm mwen? Nan moun do. Oui.
Wow.
Voye nan dè.
Wow, se enpòtan. Se bon a sa. Marada ta bon kò. Ou gen bon kò vreman? Oui.
Ti mesye Canada yo pale de ou. Oui, Marie Madeleine, yo pale. Ki sa yo di? Ki sa yo di de mwen?
Pa bezwen di m like men yo pale m de ou. Gade Ou mèt pale cheri pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Gade Eze Makèt sèlman w ap regle nan Monreyal. Mwen menm mwen non ti Maranatha bon kò pa pèmèt ou. Ah. Oh, y ap vann dous vajina nan pe patou. E li wi te pou pou cheri vin Kanada vin sal. al- e- e- e. Ou, Lòminya cheri m te panse se lò w tap vini. Lè yo vin rele m nan bo kale m pral bay Mendel sèn nan. Ou pase Mendel ap sal non m sou sou sou entènèt lan la. Mwen menm,
bon si gen ti moun tankou ou,
lè madan kolo konn piye ou konn fè entèm konn avè w, nan liv kaye madan kolo t ap ekri bouzon t ap li avè l lan, m te nan klas la avè w salòp Kwit, sa. Mari Madlèn bral fon, bral fon tatou nan nen krèk mwen.
Nan Ou toujou nan libo. nen krèk sa. Tèt zozo m pitit. Oh oh. Oh, non. An,

Mwen poko fè li. Ah bon? E ne krèk mwen pral koupe paske ne krèk mwen bè dev li twò long.
Koman ou pral koupe li twò long nan? E pi tou mwen. Si ba si si. Si bagay kout sa gen la se sa pral fave lankò. Li sa li ti lou. Ba itilize bagay kon sa. E be sou ba itilize l pou ki sa pou ki pou de li. Sa ou voye loun kwen ou. Mwen ti menaj li remen lèl on kòt. Ou byen kòt m pa konnen. Jan moun yo di balal. Li renmen lèl tou kale. Waw se janti se janti. Enben mesye k sou entènèt mesye sal pa janm di anyen menm. Oh bon e nou map bon e nou kap pale map tann nou fin pale. Manti Koman- bagay nou ret sou silans.
E Mendel.
Sa kap grimel la. Pa gen anyen avèl non. Kiyès moun kap grimel nan? Wi timoun.
Wè bouda manmi gratem la m santi toutouni m ta.

Ou pa met, e mesye ka drapo am, e nou pa di, ou pa di anye de li nan. E li ba yon ti informasyon de li. Men ka drapo am pa konnen non mwen. A men pa mwen pa de li, ou pa bebe. Ba mwen de fwa pou te live li. Eske, on ve blender yo, yon bouda blender, sa yon menm. Ve blender.